Yes yes yes Bonjour bon retou sou chanel la sè mike an fè lajan sou entènèt la jodi a m pote pou nou e 5 bagay bon li ka rive menm 10 bagay ke ou dwe fè si ke ou ta vle fè echèk nan lavi ou premye sa ke ou dwe fè si ou vle fè echèk nan lavi ou gade monchè machè kelkeswa moun kap gade m nan moman sa moun sa yo ki vle fè echèk nan lavi yo a ebyen gad e e Dòmi nan kabann ou, leve a dizè di maten. Wè, depi ke w vle echwe nan lavi w, dòmi nan kabann ou, leve a dizè di maten. Epi wè, lè w leve kisa w dwe fè? Ou dwe pran telefòn ou, ale sou TikTok, gade moun kap fè plezi, gade moun kap danse eksetera, pase moute, pase desann, pase tout tan konsa, lè w gade wè l katrè, ou chèche yon bagay pou manje eksetera, epi tounen ankò, ale sou rezo, ale sou Facebook kounya, ale sou everything. Tout rezon yo ki ka ede nou echwe pi byen. Dezyèm bagay pou nou fè si ke nou ta vle fè echèk nan lavi nou e si w ta vle detwi lavi w, dezyèm bagay ke w dwe fè se pa pran pyès riks. Pa riske vi w pou anyen. Paske depi w riske vi w, 99 pousan ou gen chans pou w reyisi. Ebyen se pa resi wap chèche se echèk ke wap chèche, se lavi ou bezwen detwi ebyen pa pran plis riks. Gade pa pran pa pran riks non, si w pran riks konnen ke wap reyisi. Sa ke nap fè se ke nap chèche detwi lavi nou ebyen nou pap pran riks. Paske riks li menm lap ede nou lap ede nou fè fè siksè, lap ede nou dekouvri anpil opòtinite so bay kele riks sa nou pap pran. Twazyèm bagay, ke si ke ou ta vle fè echèk nan lavi ou, si ou pa ta renmen reyisit, ou ta vle echwe, enben twazyèm bagay ke ou dwe fè, se, twazyèm bagay ke ou dwe fè, se. Ok m tap pran ti tan pou m wè si gen yon moun ki ap devanse m, si gen yon moun kap di m ki twazyèm bagay ke nou dwe fè, ebyen twazyèm sa ke ou dwe fè, ou dwe se yon moun ki vrèman pesimis, ke pa gen anyen ki pozitif pou ou, ke tout sa ke ou wè li negatif. Yon moun vini l di monchè an nou an nou an nou lanse yon chèn sou entènèt la la di non sa pap mache, ebyen ou konnen ou ka fè tèl bagay epi konsa wap fè kòb, li di non sa pap mache. Ou konnen an nou fon ti biznis ansanm epi konsa nap fè garanti, moun sa ap di w non sa pap mache. Ebyen si ke si ke ou vle fè echèk nan lavi ou, si ke ou pa vle reyisi, si ke ou vle detwi lavi ou ebyen ou dwe son moun ki pesimis. Ou pa anyen pa dwe janm pozitif pou ou paske depi ke ou gon lespri pozitif wap atire pozitif vè lavi ou, depi ke ou gen lespri pozitif ebyen wap anbrase de opòtinite, wap fè de reyisit, ebyen si ke se lavi ou bezwen detwi ebyen Tout sa moun di ou di kel pap mache epi li pa fèt. Katriyèm bagay ke si ou ta renmen detwi lavi ou, si ou son moun ki vrèman devwe pou detwi lavi ou ebyen twazyèm bagay ke ou dwe fè, non pa twazyèm katriyèm bagay ke ou dwe fè ebyen ale bay zanmi ou plis enpòtans nan lavi ou. Gade wè, moun nan pa renmen ou, enben fòse renmen l, epi konsa wap espere yon jou lap renmen w kanmenm. Moun nan, moun nan pa vle ret avè w, wap fòse l ret avè w, paske o yon jou lap fini pa renmen w. Enben si w ta vle detwi lavi w, enben gade fòs yon moun rete nan lavi w tande, paske sa ap ede w detwi lavi w byen. Sa ap ede w detwi lavi w byen. Yon moun ki pa montre w anyen, ki pa montre w pyès anyen ke l pou ou, ki pa montre w anyen ke l vle ede w, ki pa montre ke l vle avansman w, ki pa montre l vle reyisit ou, ebyen gade fòse foure tèt ou nan moun sa, fòse renmen moun sa. Ebyen sa se youn nan pi bèl fason ke ou ka ede detwi lavi w pi byen. Senkyèm bagay ke ou ta dwe fè si ke ou ta vle detwi lavi ou, ebyen se pale de pwojè w yo avèk lòt moun, avèk antouraj ou. Ebyen, si ke ou vle detwi lavi ou, ou vle, ou pa vle fè, ou pa vle fè siksè, se echèk ke w'ap chache, ebyen, Kèlkeswa pwojè w genyen an, kèlkeswa sa w genyen anndan w lan, ale al pataje l avèk zanmi w paske w bezwen apwouval, ou bezwen moun di w ke o ou se yon bon moun eksetera, ebyen ale esplike zanmi w yo sa, ale esplike zanmi w yo tout sa ke w genyen kòm pwojè, ebyen sa se youn nan pi bèl fason ke w ka detwi lavi w. Sizyèm bagay ke ou ka fè pou detwi lavi ou, sizyèm bagay ke ou ka fè pou detwi lavi ou, ebyen, pa janm ede lòt. Pa janm ede lòt, gade, moutre ke w son moun ki vreman selfish, sa vle di, yon moun ke tout bagay se pou ou, yon moun ke menm yon sirèt ou gen nan men w ou pap pataje l. Gade, depi w wè se lavi w bezwen detwi, ou pa yon moun ki vize pou siksè, se yon moun ki vize pou echèk ke w ye, eben sa a se konsa w dwe ye. Gade, pa pataje, pa pataje, pa pataje anyen, pa pataje, pa ede moun avanse, gade, tout sa w konnen kenbe l pou ou, epi konsa w ap ede moun fè siksè nan lavi. Ok. Setyèm bagay ke ou dwe fè si ou ta renmen echwe nan lavi, ebyen se jis fè tout sa ke yo di.